Bonsoir mes amours koman nou ye se yon plezi mwen antre lakay ou show kreyol pam lakay ou gade jodia mwen pote yon istwa pou nou mes amours gade enstale ou chèche popcorn ou paske nou pral lage yon bèl istwa pou ou gade nou menm jèn kap grandi manyè tande paran nou lè paran nou ap pale nou paske paran nou renmen nou E pa gon moun ki pi renmen nou ke paran nou. Ok istwa sa a jodi a li pral pale de yon jèn ki pat vle koute paran l ebyen nan pa koute paran l li pran nan pwoblèm. So se sa m pral pale jodi a la a m ap kite w avèk intro a m ap tounen pou m vin ba w istwa sa a ki pale de jèn nou menm k ap grandi Tande paran nou lè paran nou pale nou an nou ok. Ok mes amours so nap lage nap lage nap lage eske ou renmen show kreyol pam kisa ou pa renmen nan chanel la fem konnen poum chanje ak kisa ou ta renmen m vini ki pou mete plus piman ki pou mete plus gou nan bagay la pou ou pou kapab toujou la kom abone nou lè nou lage yon bagay pou ka sipote nou Hein paske se sa m vle m bezwen sipò nou pou m avanse san nou m pa gon pa m ap fè ok mes amour sipòte sè nou sipòte zanmi nou fanmi nou paske nou son sèl nou pral antre nan istwa la zanmi m yo se te yon koup ki te genyen yo te genyen plizyè pitit men pami yo yo te gon pitit fi pitit fi sa gade humm son ti degoutan li pa janm vle tande lè paran l ap pale l mezanmi M pral di nou yon bagay tande m ou wè humm so banm di nou yon bagay jèn nou yo jiska trantèn ou wè m di jiska trantèn anpil fwa nou nou manke humm nou manke bon sans anpil fwa nap fè yon bagay ke nou pat sipoze fè Map gade nan mond lan kounya la kòm etan ke nou ap viv nan yon mond se yon mond ki yon ti jan chavire tèt anba paske imajine w gen de bagay ou wè granmoun ap fè ou mande eske moun sa li gen bon sans li sou li ok men m pral di nou yon bagay fòk nou tande paran nou lè paran nou pale nou paske nan mond lan Pa genyen yon moun ki renmen w plis ke paran w ok paran w renmen w anpil ou pa janm twò granmoun pou paran w pale w toutan ke w kapab eseye reflechi ak sa paran w ap pale w pou li yo pou w tande l la bon ebyen koup sa te gen plizyè pitit men pami yo te gen yon pitit fi Pitit fi sa, pitit fi sa a anpil an li pat janm te konn vle koute. Li te dezòd anpil, li te renmen anpil zanmi e li te fè sèk move moun. Lè nou di move moun nan, se yon fason l pale. Sa vle di ke dèfwa ou gen dwa gen pitit ou gen zanmi ou pa vle pou li. Epi li menm se zanmi sa a li chwazi. Men pa kont gen bon moun, gen moun ki plizoumwen pa son lòt. Ok move moun nan son fason pou pale tout moun se moun men sèk kel te fè a paranl pat renmenl pou li men li menm li pat janm vle tande paran paske banm diw byen gen de kote ou foure kòw ou sijè a lechèk konplètman gen de kote wal mete tèt ou si w pa reseziw Gade lè w gad nan mont ou wap wè l fè pase 13 zè jan yo di pwovèb la ok so jan yo di pawòl la wap wè l fè pase 13 zè li pat janm vle tande paran li te toujou nan pil zanmi al nan pwogram nan diskou konprann tout kote fèt la ye li nan tout pwogram nan tout fèt e li bwè klere li fimen zanmi yo ki enfliyanse li yo fè l bwè yo fè l fimen paske tem di w byen Sa w frekante, se li w ye. Paske pwovèb la di w sa. Sa w frekante, se li w ye. Depi w wè w ap mache nan lari ak yon moun, yo konnen moun nan se yon moun ki pa dwat, depi w avè l tou menm lè ou menm ou te dwat, enben yo kalifye w menm jan avè l. Se sa k fè, Lè paran nou ap pale nou, fòk nou ka tande yo, paran nou granmoun, yo fè eksperyans pase nou. E dezyèmman, dèfwa gen moun ki nan gwo trantan, karantan, ki pou yo ka reflechi byen, ki ap aji tankou timoun piti, ki ap fè bagay ki pa bon. Ok, paske ban m di w byen, Paran w ta renmen w gon bèl avni, li ta renmen demen si demen w devni yon moun nan sosyete a. Men, si w al lage kò w nan move sèk, ou deja konnen se redui y ap redui w. Fè pwogrè, se bak w ap fè. Men paran w vle w fè avan, ou pa vle tande l. Kounye an, vrèman vre mezanmi, ann ale, ann kontinye ak istwa lan. Pitit fi sa pa janm vle tande. Gade, paran yo pa konn kisa pou yo bay pou pitit la te kapab tande yo Pou pitit la te kapab mete yon chanjman nan mode de vie ke l chwazi a, gade se dòmi deyò, ret ka zanmi, al nan bal, gaye. Zanmi yo antrene l nan yon pakèt bagay li pa ta dwe menm ladan l. Eh men finalman. Depi paran w pale w twòp ou pa tande. Ou wè paran w, paran w wap gade la pitit mwen. Depi l pale w twòp ou pa tande. Ou pa vin chanje fizi w depòl, wap tonbe nan yon gonbo cho kanmenm. Wap tonbe nan pwoblèm kanmenm, paske paran w wè lwen, li wè pase w, gen de kote w foure tèt ou depi w ret ladann, ou echwe cheri, ou echwe. Anben, sak pase l? Nan pale pale li pa janm tande, li vin atrape. Ou pap fè pwogrè, se bak wap fè. Men paran w vle w fè avan. Ou pa vle tande l. Kounya vrèman vre mezanmi ann ale ann kontinye ak istwa lan. Pitit fi sa pa janm vle tande. Gade, paran yo pa konn kisa pou yo bay pou pitit la te kapab tande yo, pou pitit la te kapab mete yon chanjman nan mode de vie ke l chwazi a. Gade se dòmi deyò, ret ka zanmi, al lan bal gaye. Zanmi yo antrene l nan yon pakèt bagay li pa ta dwe menm ladan l. Enben finalman. Depi paran w pale w twòp ou pa tande. Ou wè paran w, paran w ap gade la pitit mwen. Depi l pale w twòp ou pa tande. Ou pa viv chanje fizi w depòl, w ap tonbe nan yon gonbo cho kanmèm. W ap tonbe nan yon pwoblèm kanmèm. Paske paran w wè lwen, li wè pase w. Gen de kote w foure tèt ou depi w ret ladan l, ou echwe cheri, ou echwe. Anben sak pasel nan pale pale li pa janm tande li vin atrape nan pa vle tande li vin pran nan yon maladi kounya gade zanmi yo la zanmi yo vreman yo la pou li pase se akoz de yo k fèl te pran anba maladi a yo al lagel lopital epi yo pa konn afèl kounya lè manzè wèl pral mouri bagay la paske paran te konn pale twòp li paka kenbel kounya l oblije ap rele paran pou li mande padon pou lap di m sorry M dezole, lè annik rele paran an pou un, pou l di l sorry, li dezole bay paran, li di pitit mwen, m ap pale w, ou pa vle tande m, hum, deyò sa gen dan wi, jan w gade l la e pa konsa l ye non tande, ou poko konn anyen nan lavi a, ou fèk vini, rete lekòl ou, antre nan inivèsite non, ou fini kolèj, al nan inivèsi, ou fini high school, al nan inivèsite, al pawòl pa tande, zanmi zanmi enben, zanmi yo sa yo k ap pase kounya la, E lèl pral mouri a yo rele papa papa manman mande w padon manman mande nou padon m te fon move chemen. Manman paka sove w papa paka sove w frè sè paka sove w yo paka fè anyen pou ou se sa fè lèw wè yap pale w sa w ka fè pou yo a se jis toujou tande yo lè yo pale w pou pa tonbe nan erè paske lè w tonbe nan erè a se ou menm kap peri pou kont ou pa gen moun kap ede w peri Se te show kreyol pa ou ki te antre lakay ou ki te pote ti istwa sa pou ou pa bliye like abone epi kite yon komantè pou nou konnen ke nou renmen nou tout fanatik show kreyol pam yo fèm wè nou anba video sa vin dim koman nou twouve istwa a eske nou renmen li vin dim si se te nou menm kisa nou tap fè kijan nou tap aji eske nou konn fè paran nou pale anpil ann ale map tann nou ok.